2 fevriye 2018, mwen resevwa premye pwomosyon act. Se t on eksperyans ki te nouvo pou mwen paske.

Se nouvo, paske depi di fè ke mwen komedyèn ou metèz an sèn, fon lekòl son bagay, donk nou lage kò nou nan falèz la, nou kase dan, kase figi nou, dotan plis ke 2018 se te konplike, pwiske tout sa k tap pase nan peyi an, epi se te, sa vrèman, se te vrèman pètiban pou tou, e premye pwomosyon sa pou yon sakad, e finalman ti moun yo fini, yo jwe nan yanvalou, on ne badine pas avec l'amour. Juin 2020, m ap reflechi, covid 19, m di ok men qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Tout mai m ap di eske m ap ouvè lekòl nan kontèks covid la? M di ok dakò, on le fait, on ouvre et voilà que on a reçu notre deuxième promotion le 25, le 25 octobre 2020. Mwen menm, sa ki te pi eksite m, m te di m pa konn kote w jwenn kouraj la e pou w fè lekòl la, e pou w ouvri yon espas. Pou de jèn moun jis egziste, deja sa mwen menm li ekstrèmman enpòtan pou mwen. Paske lè m te nan laj yo, ti kote m te konn jwenn yo pa egzanp, youn nan kote yo se te e Sant Petion Bolivar Arnold Antonin an. Se yon ti kote m te konn al kache konsa, al gade fim, pale de sinema. Paske se te yon pasyon ki te biza, se te yon pasyon ke.

Rakonte limen dans son nesans, then petèt kon jou m ap ka fè l. So sa se dezyèm gwo rezon ki fè ke m te vrèman anvi met yon ti touch nan pwojè w la, dans la mesure où m di tèt mwen petèt nan tout timoun sa yo k ap gade an, petèt ke si yo dekouvri ke gen yon sinema dotè ki egziste, Petèt ke sa sa ka fè yo santi ke yo ka anfèt reve vin sineyas la, li vin pa yon bagay ki konplètman absurd ou konprann, ki enposib ke li vrèman, ke li reyèl kwa. M panse m m plis benefisye de echanj sa a, paske l fè m dibyen mwen menm. M tann jedi yo, m kontan pou m vin jwenn yo, m eksite pou m tande sa y ap di sou fim yo.

Youn nan bagay ki enteresan nan pwojè sa a se ke nou pa jis deside n ap fè yon lekòl epi nou rasanble de moun nou di yo ke non, nou di men ki sa n ap fè kòm lekòl. Act se yon lekòl k ap fòme aktè, aktris men. Tout fòmasyon an se deja priyorite nou se ke etidyan gon kilti jeneral. Yon etidyan ki vin lekòl nan fò l gon diskou sou travay li e fò li kapab gon fòm dangajman. Angajman e anvè kominote an e angajman nan atizay li tou. Se kijan n ap marande atizay avèk batay. Act. Se kòm les les différents les différentes parties d'une pièce de théâtre, acte 1, acte 2 et tout. Acte aussi kòm aksyon, agir. Kòman fè, kòman pou n fè de aktè k ap poze aksyon. Donk s on ti, se filozofi lekòl lan. E tou, kòman n ap fè yon lekòl kote ke timoun yo gen posibilite, timoun yo kapab nan pedagoji nou an transmèt.

Y a beaucoup plus de filles que de garçons men timoun yo sou sa e mwen vrèman trè trè trè fyè. Manman m gen sè l mwen wi. Nou konn tande lè yon fanmiy gon sèl pitit, timoun sa yo dodote l, yo chouchoute l e yo pa vrèman bat li.

e kapab gen yon bon fòmasyon, yon fòmasyon ki reponn ansanm avèk reyalite sosyolojik e politik peyi a. Paske li bay zouti pou etidyan kapab rive kreye, men kreye de manyè otonòm, efikas, e kapab rive trete de sijè kote ke etidyan an li kapab pote yon lòt pwendvi pa rapò avèk tematik ke li vle abòde yo. Pou mwen, m panse se yon lekòl ki ap fè yon bon travay nan sans sa.

Paske nou pa gen, nou pako gen otan de pwodiksyon ki pou pèmèt nou reve ke fòme aktè pral vrèman mennen yo vè yon metye ke yo kapab vrèman pòte sou tout vi yo kwa. Men nan kontèks sa a, m panse se nan moman sa a kote tout mouvman nou restrenn, kote tout rèv nou restrenn pou nou regwoupe nou e pou nou ouvri orizon nou ansanm, gade sa k egziste ayè e kòman lòt moun, lòt kote. Grandi malgre tou. An fèt se pou sa pou mwen menm l ap toujou fè sans. Ke kontèks lan konplèks ou pa, okontrè plis li konplèks, se plis yon espas kote l ar ka egziste, kote ou ka kontinye oze reve sa w vle ye nesesè. Donk act se sa, se sa m di talè a, se sa act kreye pou gwoup de jèn ki ki ladan l yo. Li kreye yon espas, yon echapatwa, men an menm tan yon kote ke y ap nouri tèt yo kòm moun avan tou e answit kòm byen si komedyen. Men komedyen se moun, sa vle di ke se se yon metye moun. Se ou menm ki enstriman an, se kò w, se emosyon w, se tout sa w ap viv donk. Tout sa y ap pote nan yo a se richès li ye, pou sinema, pou teyat, se richès. Se yon torture li ye, paske li di pou w ap viv avèk de seri de douleur emosyonèl, depresyon eksetera, men an menm tan, se de bagay ou ka transfòme an dyaman pou fè yo egziste nan de zèv epi pou libere tèt ou tou, tankou yon terapi ou chak fwa ou eksprime yo li pèmèt ou libere w un peu plus de.
Nòmalman, lekòl la se de zan. Li divize an de pati. Premyè ane a, nou genyen de kou regilye avèk de kou spesyo ki o nonb de katòz pou kounye a la paske nou ajoute kou nan cursus la. Epi dezyèm ane a, nou genyen staj, etidyan ki fè staj avèk travay yo gen pou yo remèt. E sa ki konplete etid la. Donk, yn fwa ke premyè ane an fini, nou lanse enskripsyon pou kapab gen yon lòt pwomosyon ki rantre, e pandan n ap travay avèk nouvèl pwomosyon an, e pwomosyon ki te la deja ap kontinye nan travay staj yo, nan travay de sòti yo. Vwala. Mwen pa menm rete kay gason ankò
Se lè fèt la nwa ka kont jenou an mesye Sa banm enpresyon ke te dezòd lèl te piti Ke te konn tonbe nan foutbòl Epi fòk nèg la ta gon gwo pye
Natirèlman, m se yon moun ki pasyone de kominikasyon. Se youn nan rezon ki te pouse m entegre mouvman entènasyonal Toastmaster. E se la tou ke m ta pral dekouvri ke m gen kapasite pou m jwe. Bon, nòmalman m te konn fè moun ri, men m pa t janm panse ke m te ka fè de sa yon metye, ke m te ka fè l de fason striktire. Epi mwen te patisipe nan yon konkou diskou imoristik. Aprè konkou an, m vin di tèt mwen ke sa pa ka rete la. Mwen te entegre yon komedi klèb di non de La Nourri Comedy Club kote ke nou te konn fè spektak. E lè m vin dekouvri talan nan mwen, mwen di tèt mwen ke lè w gen yon talan, ou dwe ale lekòl pou pwofine l. Se la ke akt reprezante yon opòtinite pou mwen. Se vre mwen renmen teyat, mwen renmen sinema, men humour lan se prensipal rezon ki te fè m antre lekòl la. Tankou rezotaj, paske m renmen fè bèl rankont. Pa rapò avèk atant mwen de lekòl la, fò m di nou byen, lè m te antre, m te panse depi nan barye a m t ap kòmanse jwe, e teyat k ap fèt. Epi mwen wè ke mwen jwenn dè nosyon nan filozofi, kominikasyon, oratwa, lekti dirije, entèpretasyon, kò e vwa, m fè, Men, je ne me suis pas trompé, je suis à la bonne adresse! Qu'est-ce qu'on fait? Donk, son fason pou m di nou ke metye a ale au-delà de sa moun ta ka panse. Paske. Byen antandi, yon cursus ki dire 2 zan, nou pa atann ke sèlman se monte sèn e tou. Donk mwen jwenn anpil bagaj teyorik pa rapò avèk mwen menm ki te konn jwe deja, men m te konn ap evolye an amatè. Men lè mwen vini lekòl la, mwen konsyan ke mwen nan yon pwosesis pwofesyonèl. Poukisa? Paske se vre mwen te konn jwe spektak men m pa t konn tèm yo. Lè mwen antre lekòl la, mwen konnen pwosede imoristik yo. Lè m fè yon blag, m konnen nan ki kategori ke l ye. E sa se enpòtan pou mwen. M kite Jakmèl tout espre pou m ka vin nan akt. E chak semèn, depi l fè mèkredi, mwen pran machin, m ap pase Matisan. M ka konprann, Matisan se se pa nenpòt kote, se se yon kote ke tout moun pè. Si manman m te ka, chak semèn lè m ap antre, l te ka di m, Ret lakay mwen, ret Jakmèl. Li tap fèl, men kòm li konnen ke sa map fè a, teyat son bagay kem renmen, li oblije li li kitem fè chwam. Lanmoum pou teyat edem kenbe sens sa anndanm e aprann nan espas sa. Se on pwojè
ki te kenbem la, mwen reyalizel avèk kanmarad yo. Donk mpa gen mo poum remèsye tout moun ki kwè nan pwojè sa, kit se te paran, kit se te etidyan, De lòt pwofesyonèl ki rejwenn mwen nan kò pwofesoral lan, Télémaque, Paola et Joana, tu vois, tout, je ne suis pas toute seule du tout, du tout, du tout. Et on ne peut plus fière de David Duverseau, par exemple, qui est photographe, comédien et qui, et qui prend des responsabilités au sein de cette école. Et honnêtement, pa gen okenn lekòl ar nan mond lan ki fèt san mesena. Et swa al sou sit.